Li ka pran dèzane, li ka pran dè mwa, li ka pran dè jou, men jou pou laverite a eklate, l ap eklate nan boul figi tout moun. Ansyen premye minis Claude Joseph gen yon wòl patikilye ke l jwe nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Si se mwen k ap di w, gen bagay ki ka echape m. Ansyen minis travo piblik Nader Joiséus li deklare li konfime ke Claude Joseph t ap jwe wòl antèn nan asasina Jovenel Moïse. Lè l pale de wòl antèn nan, se kisa l te vle di tout bon? Nou pral ba w detay, nou pral pèmèt ou gen tout detay yo nan deplame w. Ansyen depite Alfredo Antoine, li pran yon dènye sezisman la a mes chers compatriotes, jan nou wè Alfredo Antoine kanpe la a, ebyen se konsa, dcpj debake sou onorab depite a, fouke l e ale avèk li pou l al reponn kesyon Sou enplikasyon prezime l genyen nan tout dezagreman k ap pase ak gang Viv Ansanm nan komin Kenskòf. E nan moman sa a la a, Nenel Cassy an chat pent, Nenel Cassy sispèk sispèk, li pa konnen li menm ki sa k pral rive sou li. Nou pral ba w tout detay yo puiske genyen Pierre Rene François ki li menm li konfime nouvèl lan, genyen detay nou pral pataje Ansanm avè w, n ap genyen pou n fè yon kout pye nan peyi Etazini. Konpatriyòt mwen yo, bon, nouvèl sa a, li tonbe la e se sur ke, li pral enpakte kominote ayisyèn nan, sitou Ayisyen ki ap travay, ki nan fè Uber, Uber Eats, ki nan Lyft, ebyen, Ozetazini, ebyen, nan moman an la a, li enpòtan pou rete tande tout detay yo, Paske gen anpil kesyon k ap poze, eske yon moun ki ap fè Uber, eske apre 25 avril ki sa k ka rive l, eske l ka kontinye travay, eske l gen epe damoklès malè pandye sou tèt li avèk administrasyon Trump lan, ebyen nou pral ba ou divès repons parapò avèk anpil kesyon k ap poze nan mitan kominote ayisyèn nan. Se divès pwen n ap genyen pou nou pataje ansanm avèk ou jodi an nan emisyon an. Deja m ap di w byenvini ou sou Wi Se Sa TV. Ou menm ki fenk tonbe sou channel lan, pa ezite abòne, aktive ti klòch de notifikasyon an e konsa, w ap rete konekte avèk nou, ou p ap rate okenn nan videyo de fòmasyon n ap genyen pou n poste yo. Pou sa k ap pase Ayiti jodi an la, pou kantite pwoblèm k ap brase bil peyi Dayiti jounen jodi an la, nou te mèt achte yon aritmetik, nou te mèt achte yon matematik, an verite nou p ap ka fin konte ki kantite pwoblèm Ayiti genyen. E sesi, Pwoblèm yo tèlman anpil nan men nou, pwoblèm sa yo, yo mete fas a fas klas politik, yo mete fas a fas sektè prive, yo mete fas a fas nèg ak zam, donk, mes chers compatriotes, ou pral konprann ke sèl pwen komen ki genyen jounen jodi an nan mitan tout move lawon, move je ki kontribye nan destabilize Ayiti, ebyen se pouvwa. Sektè prive ap batay pou pouvwa, klas politik ap batay pou pouvwa, sosyete sivil ap batay pou pouvwa, entènasyonal vle enpoze pouvwa, vle enpoze moun pa yo, donk tout sa ki enterese nèg yo, se kòman yo pral pran pouvwa, kòman yo pral kontwole pouvwa, kòman yo pral fè menmiz sou pouvwa, pèp la pa enterese yo. Si menm pou yon minimòm yo te fè yon vire je adwat agoch gade malere malerèz yo k ap soufri, omwen yo ta genyen yon ti kal lapèn, yo ta genyen yon minimòm de preyokipasyon pa rapò avèk veritab pwoblèm yo. Nou imajine nou nan sa Ayiti ap travèse la, Gen de seri de akizasyon k ap fèt, gen de seri de bagay k ap di la a ki konsène cpt, ki konsène pouvwa tranzisyon an, se pa ti koze piti. E gen yon pòs ki fèt la, mes chers compatriotes, gen sitwayen sa a ki pote non Joselito Gillot ki li menm li fè yon pòs kote l deklare Chèf kabinè Fritz Jean, ki se Smith Joseph alyas Smith Marien, ap byen pase, tout kontra lapolis yo nan men l. Kontra dlo nan men l, kontra manje ak ekipman. Fritz Jean sèmante, fòk Normil Rameau rete, Mwen konprann poukisa malgre Rameau pa ka bay rezilta, Fritz Jean kontinye ap sipòte l. E aprè nou wè l mete enterè enterè. Donk, nan pòs sa a ke Joselito Gino li menm li fè, gen anpil moun k ap mande èske se vre? Èske jounen jodi an, se tèlman Fritz Jean gen enterè nan chèf kabinè l, Yo mare sosis yo ansanm pou yo fè djòb, pou yo, pou yo pase kontra, pou yo fè biznis, ok! Pou yo fè biznis ak lapolis lan, kontra dlo se yo, kontra manje se yo, e gon pakèt avantaj ke y ap chèche nan men lapolis, kòm Fritjean, Li ap sipòte Normil Rameau kòm chèf kabinè Fridjan, li genyen kontra avèk pnh lan, ebyen se tou nòmal pou Fridjan fè tout sa l konnen pou l kontinye kenbe Rameau sou pouvwa. Donk se kesyon k ap poze. Donk ou menm ki ap tande, ou menm k ap gade, lè w ap tande koze sa yo, w ap mande tèt ou, èske se peyi n ap fè, Ki lè nèg yo ap sispann mete enterè yo, enterè pèsonèl yo an avan, ki lè y ap panse peyi? Nou wè dosye pnh sa a, e m te di nou l nan jou k sot pase la yo, batay ki genyen ant cpt, primati ak sektè prive, paske Normil Rameau te deside gen de seri de kontra li p ap kite kontra yo va e ke va jan sa te ye, ebyen kontra sa yo mèchè konpatriyòt, Kote, depi sou Edgar Leblanc, pase sou Leslie Voltaire, se nèg ak fanm nan sektè prive, se oligak ki te gen kontra sa yo nan men yo. Ebyen, lè Fritz Jean monte, bagay yo chavire. Ebyen, nan jou k sot pase la yo te gen bougonnen, te gen bouch louvri ant sektè prive avèk Fritz Jean paske gen yon ansanb davantaj ke l pèdi Alick Didier vize men kòm chèf CSPN li pat ka fè anyen. Donk jounen jodi an nou kòmanse konprann nou kòmanse wè pi klè. Nou kòmanse wè pi klè nèg yo se bagay kòb yo yap regle nèg yo se bagay pèsonèl yo yap regle e se konsa yap pwofite kraze lapolis. Twòp konfli denterè. Twòp favoritism. Men nan mitan tout katchouboumbe ke lapolis twouve l jounen jodi an, swa paske yo pa bay rezilta, yo manke pèfòman, e yo pa reponn prezan avèk apèl detrès popilasyon an, ebyen m ap anonse nou jodi an, ebyen genyen 2 CPJ ki lagon vant mennen lakay Alfredo Antoine. Gen byen lontan 2 CPJ ap chèche ansyen onorab depite a, Depite a, li te kriye tankou ti bebe. Chak jou Bondye mete l, te konn lage yon vèsè, li te konn ap li som tèt anba dèyè lapolis, dèyè dcpj, dèyè ajan yo. Ebyen jodi an sanble l te bliye fè priyè a. Sanble l te bliye fè priyè a, l te bliye di lapawòl. Ebyen dcpj, Nan mòn Kalvè nan Petyonvil, yo ta pral kwaze bab pou bab avèk Alfredo Antoine e jan nap gad, oh foto a byen tonbe wi, son foto sezisman, foto a byen tonbe wi, nap gade Alfredo Antoine nan foto sila, nap wèl pi byen, ebyen dcpj rive mete men nan pat Kassav ansyen depite a pou enplikasyon prezime l nan atak bandi Viv Ansanm yo yo menm yo fè nan Kenskòf, nan komin sila kote li menm li te eli kòm depite, e jounen jodi an se li ankò yo akize ebyen ki favorize bandi yo, ki fè wout pou bandi yo rantre nan Kenskòf. E nan menm dosye sa a te gen enplikasyon e prezime Nenel Cassy, ebyen Nenel Cassy m pa kache di nou, Nenel sispèk.

Pou la repiblik konnen e o gran jou tout chèf dakizasyon tout sa yo repwoche ansyen depite a. Gen yon dosye la a ki ekstrèmeman enpòtan. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse an, plis ke 40 mwa aprè, li toujou daktyalite e l ap toujou daktyalite dotan veritab konplis koupab yo, yo pa pran kòd. An reyalite, nou tout te konnen, Lè prezidan Jovenel Moïse yo te asasinen li, Claude Joseph te premye minis. E gen kèk deklarasyon Claude Joseph te fè, jiska prezan gen anpil moun ki doute fò e ke Claude Joseph e pa ta okouran de sa k fèt, gen moun ki di a Claude Joseph te di tout bagay sou kontwol, bagay la parèt twò bizò, bagay la parèt twò klè, twò kru, eksetera, eksetera. Gen anpil vèsyon ki bay. Men jodi an la, Sa ki parèt ekstrèmeman dwòl, sa ki parèt ekstrèmeman konplike la, se deklarasyon Joiséus Nader, ansyen minis travo piblik sou administrasyon Jovenel lan, ki deklare ke Claude Joseph li tap jwe wòl antèn nan dosye asasina prezidan an. Li se yon antèn. Nou konn sa sa vle di antèn? Toutè, heheheheh, toutè, nan langaj kreyòl lan, nan langaj kouran sa vle di toutè. Li t ap fè toutè pou nèg yo, pou moun ki touye prezidan Jovenel Moïse yo. E Nader li bay kèk detay, e li pale de dosye asasina prezidan Jovenel Moïse an. E li tou pwofite raple, on moun tankou Claude Joseph, Guy Philippe pa tap janm ka fè alyans avèk li paske yo wè nan Claude yon trèt. Bon, mezanmi, koze yo mande chèz, ann al gade, tande ansanm avèk mwen dè detay, ebyen, ke ansyen minis lan li menm, li ap bay.

Mesye nou bon, se sak fè macron ap vini yon paket con an wi, yon paket idyo wi, prezidan m mouri se li menm pou m pwoteje, li mouri latè a m pa menm al chèche jij pou fè leve l, m ap fè reyinyon pou m al nan palè epi pou di nèg sa se moun, Guy Philippe la pa la soti avè l. Yo ede, kiyès li ede wi non di, kòmsi. Mesye Joseph se yon te yon se ton antèn wi li. Nou tande son antèn. Se ton antèn wi pou te fè asasine Jovenel Moïse. Tout moun pa konnen l. Bon m si ou konn sa. Kòm jounalis ou pa ka di l. Mwen menm fò m gen kouraj pou m di l. Non men nou menm kòm jounalis n ap chèche la verite nou a la kèt de la verite. La verite prezidan yon prezidan mouri li atè a kòm yon ti vagabon nan lari an epi ou di tout est sou kontwòl. Mesye nou bon, se sak fè Macron ap di nou son pakèt kouan wi, nou pakèt idyo wi. Prezidan mouri se li menm pou nou pwoteje. Li mouri latè a, m pa menm al chèche jij pou fè leve l, m ap fè reyinyon pou m al nan palè. Menm jan w wè Burkina Faso gen yon jèn kapitèn ki pran desten peyi l an men, ki fè onè peyi l nan bonjou. On jèn ou mwen jèn ki pran desten peyi an, ki ke nap fyè de li. Sa ap rive. Se pa on bon maten non te fè 1503 sistèm esklavaj yo sot te kòmanse, enben li te vini fini jis abolisyon li te fè an 1793 e endepandans nou te pran an 1803, 18 novanm. Bagay yo pa osi fasil. Bagay yo gen batay pou fèt. Men nou menm tou fò nou vle chanje. Nou menm tou pèp lan, pèp kanapevè lan. Pèp depise an, pèp debòs an, li mande nou sispann nayif. Pran desten nou an men. Tout moun pa tann kilè y ap rive lakay nou. Depi jodi an, pran desten nou an men. Leve kanpe. Leve kanpe pou n sove Ayiti. Nou ka sove l. Fòde tou sa, Minis, èske nou kapab di Ayiti mèt konte sou yon Ibrahim Traoré ki ap Guy Philippe paske vle pa vle, Guy Philippe kapab rive nan tèt peyi an? Guy Philippe se yonn.
M pa konn si ka gen dot. Guy Philippe se yonn. E mwen. Viv avèk li, m wè dimansyon li, m wè volonte li, kouraj li, detèminasyon l, Guy Philippe se yon. Mwen sur ou mèt kwè m, bay Guy Philippe peyi an jodi an, nan 3 mwa pwoblèm ensekirite sa w ap wè la w pap wè l ankò. M pa di l ap rezoud li totalman, men se sur, pa gon pwoblèm de sekirite vrèman, gon pwoblèm de desekirite pwograme, alò gon moun ki enbesil, ou pa wè dwòn de konba yo, dwòn lagè yo te vin la, yo fè 2 tantativ, mèt yo di yo non, sispann, yo sispann. Ou pa wè li? Ki bò nèg yo tap jwenn minisyon? Ki bò yo tap jwenn zam si yo pa an konplisite avèk sistèm nan? E lèm di sistèm nan, m di tout moun ki anndan sistèm nan. Gen de moun yap pase a minisyon la, yo pap ka rete machin yo. Yo tout sòt de moun. Alò Guy Philippe ta, dayè yo konn, banm di w, yo se blofè wi yo ye. Se sak fè yap goumen maten, midi, swa pou Guy Philippe pa parèt. Yap fè, yap chèche tout sòt de lòbi sou vre de klan Trump pou wè kòman. Yo kapab frene lojik de Guy Philippe lan, ou pa wè tout yon seri de lidè yo tante mete devan Guy Philippe tout pase kòm kòman dife pay mayi. Jodi an kounye a ap di w e kanpay y ap fè yon seri de radyo a grann ekout, momentum Guy Philippe pase. Sa rele momentum pase an? Sa yo antann pa momentum? Se yon enèji wi sou tèt Guy Philippe. Se yon fòs wi, se yon pwojektè wi ki limen sou Guy Philippe. Enben gade pou wè. Enben momentum pase pa met kite yo pa mete tout sistèm yo anbrann pou wè si si Guy Philippe rantre nan palè a epi l bon lòt peyi. E peyi l ap bay la se pa pou patizan l non pou tout moun. Menm pou oligak yo l ap bon sèlman l ap di oligak yo sèt fwa si n ap peye taks sèt fwa si n ap konfòme nou kòm tout moun ki gen kòb anndan peyi l. Afè kontrebann nan ap fini. E sa yo mande moun yo. P p gen yon lwa pou tout moun. Tout moun mache dwat. Kòb ou dwe leta peye l, kòb ou dwe edh peye l. Kòb ou dwe APN peye l, kòb ou dwe OAN peye l. Se sa wi nou mande moun yo. Tout moun ap peye taks yo kòrèkteman pou nou ka jwenn lajan taks sa a pou nou fè devlopman nan peyi an. Pou nou ka fè de gran wout. Pou nou ka fè de gran lopital, pou nou ka konstwi de gran ekòl. E grès kochon an kapit kochon an. Se paske yo pa kite moun ki dwe rive sou pouvwa a rive. M wè kwè m prezidan Jovenel te montre l. Sa grès kochon an prezidan Jovenel te fè baraj Maryon, baraj Latani. Sa grès kochon an li fè wout Kafou Jòf Pòdepè. Sa grès kochon an l fè ayewopò an. Sa grès kochon an l fè pon 210 mèt lan. Nou te gen 4 pon nou t ap fè. A grès kochon an nou te gen kòb nou la wi lè yo asasine jovenel nou pa konn kote kòb sa yo fè donk grès kochon an yo met nan tèt nou grès kochon an kochon an pa gen grès paske grès kochon an li piye pa lè zoliga pa menm eleman sistèm nan se sa yo konstate. E pa pi ta pèp kanapevè soulve e pou kapab mande manm cpt yo sekirite avèk. Pèmèt ke moun ki deplase retounen lakay yo. Èske nou kapab di soulèvman sa a li vini swit avèk enfliyans revolisyon ke Guy Philippe ap pwone? Bon, enfliyans sa a, li vini de tout kote. Li vini pa mizè jèn Kanapevè yo konstate, moun Kafoufèy, moun Tijo, moun Solino, tout moun ap pase, je ap kouri. Yo menm yo di yo pap kouri. Pa gen yo pa gen kote pou yo prale. Yo pral Petyonvil kote yo prale. Lè yo atake Petyonvil kote yo prale. Sètènman, yo tande yon seri de lidè tou ki vle chanje peyi an. Epi yo menm yo pran desten pa yo. Yo di tèt yo yo menm yo pap kouri. E yo mande tout moun kòm blan an mande bandi yo fè l jan yo vle an, yo menm yo di y ap fè l jan Desalin vle an. Desalin te di, Tout moun ki vle mouri an nòb lib ranje bò kote m. Tout moun ki vle rete esklav sòti. Moun Kanape Vè, lidè Kanape Vè yo, Balyajwo, Debisi, Debròs, Tijo di tout moun ki vle mouri an nòm lib, vini nan zòn nan. Tout moun ki vle rete esklav nou mèt kontinye kouri. E kanapevè devni la krèt a pye ou. Nou kwè n lagè krèt a pye ou a kòmanse 4 mas li fini 24 mas 1793. Se premye batay ki montre kolon yo nou pap jwe avèk yo. Dènye batay la vin fèt 9 m kwè 10 mwa aprè, swa 18 novanm. 1803, dènye batay lan fèt Vètyè. Enben, dènye batay la ka fèt, si yo vle fè l Kanapevè, l ap fèt Kanapevè. Moun Kanapevè p ap kouri. E se sa k fè, jèn lidè Kanapevè yo di, tout moun ki vle mouri an òm lib, vin jwenn nou nan Kanapevè. Sèlman, evite dètre trèt, pase Kanapevè p ap pran trèt. Te gen detwa trèt ladan l, yo chase yo. Ou te tande non yo. Yo te site non yo. Se te antèn yo te ye pou lòt moun. Yo mande yo kite zòn nan. E tout trèt ki vin kanapevè, kafou lanmò ap pran w. Se nan kad sa nou kontinye nap goumen, nou di viv kanapevè, viv lidè yo epi viv Ayiti. Nou kapab di prèske jeneral ki kòmanse anndan peyi a kont pouvwa sa ki la. Anndan mouvman yo anpil moun toujou ap rele viv Guy Philippe se Guy Philippe yap tann. Kòman w konprann mouvman sa yo e kòman w konprann tou aklamasyon moun yo bò kote ansyen senatè Pradès la. Fòk kite m remèsye tou e Ekip popilasyon kanapevè lan e tujou bari a jou e debussy e debros e tout moun sa yo notamman e an jeneral tout pòtoprens yo ki goumen e ki anlve maji ki te antere popilasyon an ki te fè yo tounen yon zonbi ki te mete yo nan yon pasivite san bòn ki fè ap pile yo anba pye yo pat ka wè anyen e ekip kanapevè lan di non sa paka kontinye konsa. Yo leve yo di yo pap kouri yo menm fò yo fè Ayiti viv se nan kad sa nou di yo bravo e felisitasyon kontinye konsa Ayiti ka afebli Ayiti nan sitiyasyon difisil men gen depil gen moun nan dimansyon de Desalin de Jan Franswa de Byasou de Tousen Louvèti Ayiti ap ret kanpe e lap mache poul re kouri ankò se nan kad sa nou di bravo e sètènman Guy Philippe se yon lidè e Ou konn ki sa k te pase l? An 2004, li te, vagabondaj t ap fèt nan peyi an, li te pran lèzam pou l te fè peyi an pran yon lòt direksyon. Apre li fin gen batay la, e malfektè sistèm nan izole li, li rantre lakay li. Li al nan eleksyon, li senatè, e yo konplote, yo fè arete li, yo fè yo anlve li, y al mete l nan prizon. Li retounen, pèp la aklame l kòm prezidan yo, e depi lè a, li deside libere peyi an. E yo konnen e tout bagay kap fèt se evidan pou pèp sa ki konnen karaktè li, dimansyon li, kouraj li, volonte l pou l sove peyi sa aklame l kòm prezidan yo e ki swete ke se li menm ki anndan palè a pou bay peyi a yon lòt direksyon. E vwala, la nou sot tande detay ke Joiséus Nader li menm li ta bay sou Claude Joseph, Guy Philippe, revolisyon, batay kont sistèm nan e m pa kache di nou, CPT a, pouvwa ki la a, se yon pouvwa vanpi, se yon pouvwa karanklou, se yon pakèt sansi yo ye. Kote yo kole la a, kote yo kole nan kò pèp lan, kote yo kole bò kou pèp lan la a, dotan yo pa fin souse san nou, dotan yo pa fin tòtòt nou, m gen enpresyon nèg yo p ap lage nou. Donk nou wè la a, nou wè la a, se nou k pou fè yon fòs pou n sove tèt nou, pou n sove po nou. Konpatriyòt ayisyen, frè sè m, n avanse. Avan nou ale pi lwen nan emisyon an, Pwofesè Michel Soukar li fè yon deklarasyon ki pwouve a klè ke l te CPT, ke l te primature, ke l te dirijan politik, ke l te sektè prive, ni youn ni lòt pa gen okenn volonte Pou jwenn on isu, pou jwenn on sòti ak pwoblèm kap brase bil peyi a. Mes chers compatriotes, nou konn di l pwoblèm Ayiti se pou Ayisyen. Men nou rive nan on kafou la, kote apse a, lap bay, lap fè pij, kote maling nan lap fè dlo, kote nou santi nou pa kapab ankò, Gon grenn bagay ki ka sove peyi dayiti. E se sa nèg yo konnen tou. Paske yo konnen jou yo kite nou fè sa yo pa vle, sa yo pa swete nou fè a, ebyen pa gen okenn moun k ap ka kenbe nou. An nou gade ansanm avèk mwen entèvansyon Pwofesè Michel Soukar li fè, e se yon ekstrè, se pa long, an nou gade e tande ansanm. Wap pale ak yon Ayisyen, kèlkeswa klas sosyal la, ou di e toutotan malè a poko rive devan pòt lakay li, sa pa Li pa enterese konsène l. li.
Qu'est-ce que ça veut dire? Men ou se yon sitwayen e se sa devan lòt pwoblèm. Le citoyen haïtien n'existe pas. Il n'existe pas. La notion de solidarité nou pa genyen l.
Jou n fè tèt ansanm. La leçon de respect de soi de respect d'autrui nou pa genyen l. Jou n fè tèt ansanm yo pap ka kenbe nou. Depi Dick Danton pou yon seri de moun kap dirije w, sèl jan pou moun nan santi l s on dirijan, se pou lè lap pase nan anbouteyaj li fout on gwo sirèn pou l pase, li gen on gwo machin w konprann kounye a se vit blende, vit nwa, lè l desann ladan l, li tèlman ap gonfle se kon on krapo, ou gen enpresyon ke menm vès la paka fèmen sou li. Se son de parazit. Ou konn konbyen polisye kap veye sou chak parazit sa yo? De polisye ki fòme ki te dwe la pou ap ede popilasyon an bal sekirite? Gen youn ladan yo pou kont pal se 65 polisye l genyen wi. Youn ladan yo. Mesye le PM. Se kwa sa?
Le citoyen n'existe pas dans ce pays. La politesse n'y est pas. Li konfonn la politesse e lipokrizi. Le respect de soi, le respect d'autrui pa egziste, la solidarite pa egziste. Bon sitwayen e pa w moun k al lekòl sèlman ki fè lisans, metriz, doktora non.
Vwala. La li klè, Ayiti gen pwoblèm sitwayen. E jou yo kite nou konprann enpòtans peyi, jou yo kite nou konprann enpòtans fè peyi, sa k rele fè peyi, an verite nèg yo p ap ka kenbe nou. E se sak fè wap wè gen de seri de bagay nèg yo pa envesti ladanl. Nèg yo pa envesti nan edikasyon, nèg yo pa envesti nan sitwayen, nèg yo pa envesti nan fòme timoun, nèg yo pa envesti nan bagay sa yo paske yo konnen gen kèk valè se nan lekòl lan pou yo aprann oul, gen kèk gen kèk bagay se sou ban lekòl lan pou yo enkilkew yo. Pou grandi avèk yo nan ven nou, nan san ou. Kòman pou w se yon sitwayen modèl, pou w konnen ou gen dè dè, ou gen dè dwa, ou gen dè devwa, ou gen dè zobligasyon. Ou pa wè jounen jodi a nan sistèm edikatif ayisyen an, se rare lekòl wi ki toujou kenbe jèn Ayiti. ki toujou kenbe liv jèm Ayiti an, ki toujou kenbe enstriksyon sivik e moral, poukisa paske yo pap fòme sitwayen, yap fòme delekan, yap fòme abolotcho, yap fòme tchoul, yap fòme restavèk, yap fòme machann peyi, se sa yap fòme. Donk jenerasyon kap gen pou vini la yo, se depi kounye a pou nou goumen pou nou sove Ayiti nan 50 pwochèn ane kap gen pou vini la yo. Paske si n pa fè l, jodi an n ap mennen yon batay, n ap travèse, n ap kite batay la pou pitit nou, n ap kite l pou pitit pitit nou, paske nèg yo chèche yon fason yo divize nou, nèg anwo, nèg anba, moun a lajan, moun pòv, moun ki ka manje, moun ki pa ka manje, sa k ap jete manje, sa k pa jwenn menm. Donk se sa. E se sa l ye. E n ap gade fenomèn militan politik sa, bon sa anraje nèt. Sa se youn nan paramèt k ap detui peyi a. Sa se youn nan paramèt k ap detui peyi a avèk modèl abolotcho dirijan politik nou gen la yo. E n avanse, gen lapolis nasyonal dayiti, mèchè konpatriyòt, Ebyen nan moman nap pale a la, lapolis yo kontinye ap frape bandi yo nan Clercine, yo kontinye ap atake bal chen mechan. E genyen papa chen mechan mezanmi, sak te rete pou granmoun nan kriye deran dlo deran larim nou pa wèl, apre lapolis fin kraze ra pye tè, ebyen biznis ke l te genyen, kote yo fè konnen se papa bandi l ye, E ke chen mechan ta gen kòb nan biznis lan sa w tande a la tout biznis dawonn tout biznis kraze nou gen videyo nou pral pataje ansanm avèk ou e konsa nan yon kòmantè ou a di m kisa w panse an nou gade videyo sila. Pèd sa m fè la mwen menm ki fè pèd la ke m bay yon defi menm devan miko m bay yon defi biznis sa m gen la si chen mechan kòm premyè pitit mwen gen on dola la m pran kòd m pann tèt mwen. Mwen menm m son nèg ki fè 18 an at m fè 8, 9 an ozetazini egzil plis m fè de 10 an a 11 an ap vwayaje m pa m pa voye kòb mwen jete m sanble kòb mwen mwen fè sa m gen pou m fè avèk zanmi mwen genyen. Si nèg yo gen on kont a chen mechan mesye lapolis yo tout nèg. nan lapolis yo. Tout nèg ki te konn antre al pran kòb nan men chyen mechan al manje andedan an. Lè n te konn ap manje andedan an, m te konn wè nou. Èske n te janm wè m nan reyinyon? M pa t janm nan reyinyon avè nou. Se nou menm, si n vin vire nou gen kont ak chyen mechan, nou pa ka vin kraze biznis mwen. Biznis sa e biznis mwen m fè ak kòb mwen, ak kòb pitit mwen. A kòb zanmi m ki apiye mwen m fè biznis mwen, si n bezwen kraze, al kraze kay chen mechan, nou konn kot chen mechan rete tout nèg yo, nou tout sa chen mechan te ye, nou konn kote l rete andedan, poukisa n pa antre andedan al kraze sa l genyen andedan an ke e biznismèn vin kraze? Mesye, nou ta gen pou lèz nan kredi l pa sa n genyen, sa n genyen an, pase se nou menm ki konn kisa nou genyen avèk chen mechan mwen m konn nou tout. Akany, lè w vin fè yon misyon, yo vle w vin fè yon misyon sou mwen, vin fè misyon an. Lè w te konn ap antre an dedal pran kòb nan men chen mechan, m pa t konn wè w, ou pa rekonèt mwen. Ou janm wè m nan.
Sa e polis met nan gang ou? Tout nèg lapolis ki konn andedan, èske nou pa toujou wè m? Nou janm wè m nan kolaborasyon? M pa janm kolaborasyon avèk nèg azam. Papa fè pitit li pa fè santimann. Sa se mwen menm map viv nan yon popilasyon. M gen yon popilasyon pou m pwoteje lè fini pou m pwoteje tèt mwen. Map ba w. Ou menm kap fè entèvyou sa avè m. Paske nan menm lapolis sa yo vin kraze sa la. Lè chen an a viv ansanm pral kraze Damien. Mwen menm mwen gen temwen. Epi m gen temwen, m gen polisye ki la. Ki nan vim nan. M pa bezwen lonmen non kounya. M te kanpe devan Chan m di Chan, depi 79 map travay Damien, ou paka kraze Damien. Chen an te reponn mwen devan polisye. E fò yo gen kran wi. Chen an te reponn mwen papa a chèche kote ou kouche pase si m pa kraze si n pa kraze Damien viv ansanm ap kraze si m pa kraze Damien m ka kraze tout popilasyon an. M pa gen lechwa. Si w wè m ap fè yon bagay e tire kò m pa gen lechwa. Mwen m pat nan afè de zam m pat nan m pat nan dechoukaye. Depi jou yo fin kraze Damien, menm chèk mwen yo koupe, m pa benyen chèk. Kote wè m kanpe la, m depanse tout kòb mwen avèk zanmi m mwen fè la, nèg yo vin kraze l. Kilès, èske e nèg gang yo ki fè pòs peyay? Mesye, atansyon, m toujou ap di nou sa, Lè polis yo pran 40 machin yo met anba, yo travèse la, 40 machin a 10 mil dola pou konbe kòb li ye? 400 mil dola. Lò w detye 400 mil dola pa jou, pa semèn nan men yon nèg ki polisye k ap fè l, kòb li p ap touche menm nan 10 an nan polis la, kisa pou l fè? L ap vin chimè, l ap kraze? L ap kraze tout moun. Anben, kounye a, lè nèg gang yo vin pran pòs piyay nan men nèg polisye yo, kounye a yo bezwen tiye chen an? Chen an te nan dechoukay. M ap ba w yon bagay ki pa sè la kounye a. M gen akany avèk chèf sekirite Lakouwòn nan k ap fè nèg yo vòlè machin ki plen, k ap rele vòlè vin vòlè machin pou krache bare lajan an. Ki sa yo di? Se chen an. Bro mwen menm m met defi. M te gen dwa pati, moun pa ka pati. Yo pral di m k pa pa chen an sa fè m pa vle pati. On nèg ta pran yon machin ki gen machandiz ki di antre la andedan pou l debake devan m di tan mezi se a m ap di w li pa kapab paske lè yon ti machann pran kòb li l al achte yon machandiz pou l degaje l pou l peye kòb sòl li pran kòb labank yon nèg vini w debake l pou bouri se sa k fè isi a chyen an te prèske pèdi tout nèg ki te genyen paske isi a pa ka nan debake ni vòlè nou pa t nan vòlè se nan defann nou te ye. Si nou te nan defann kounye a pou m tonbe nan vòlè e kòb mwen gen la e kòb vòlè ala nou tap ri mwen pou m ta pou m ta soti ozetazini m fè tout tan sa ozetazini ap travay kounye a m soti ozetazini pou sanwont mwen ta sanwont pou m antre nan vòlè bagay moun pou m fè biznis pou m fè byen. Biznis sa yo kisa kijan de biznis ou te fè la a? Biznis mwen fè la a Mwen gen devan se pitit mwen sot aletranje, m te fè biznis devan l gen pwodui alimantè ladann, se bagay, m gen tout fisye kote m achte kredi, bagay, se sipò kòb mwen dwe. La a se basen m te fè, se ji nan sa, se bagay ki koute m dè dè santèn de konbyen mil dola pase dèlko bagay, m gen de dèlko kraze la, nan de dèlko m kraze la, m gen tout ji yo m t achte, bagay m achte kredi tout nèg yo kraze la, se. La o mwen, mwen menm, mwen menm pou kont mwen, m pa moun mwen de, m gen preske 12 a 13 moun k ap travay avè m. Ni, ni la, ni nan lòt biznis, mwen gen 13 moun k ap travay avè m nan. Depi yè la, m konnen ni ti machann ji m vann kredi, ni machann dlo m vann kredi, konbe milye de moun yo met nan chomay. Sa e pwoblèm Leta a. Kisa m ap anonse yo? Sa, e sa m pral rive avè w la. Mwen gen 3 Delco la. Mwen boule nan je papa Haitian mechan. Ki te an pann avèk Delco sa kap mache sou biznis la. M gon Delco m fèk achte pou 20 mil dola. Ok papa. On dinamo. Nèg yo fin pèd sa m fè la. Mwen menm ki fè pèd la. Ke m bay on defi. Menm devan miko. M bay on.
Vwala, la a nou sot tande Papa Chen Mechan, Chen Mechan se youn nan chèf gang ki fè pati de koalisyon Viv Ansanm nan, Chen Mechan nan zòn nan zòn Klèsin, nan zòn Klèsin si m pa twonpe mwen, yo tèlman anpil. Yo telman anpil kounye a papa epa ti koze piti non zòn klèsin zòn e kòman kòman kòman kòman e zòn damyen ya zòn klèsin zòn damyen se la chen mechan ye nou sot ap tande papal e ki ap pale nou wè imaj yo Ok nou wè imaj yo kote lapolis ebyen kraze rapyetè e espas kote papa chen mechan tap fè biznis e papa alonje dwèt sou yon gwoup polisye li di konn vin pran lajan nan men chen mechan e se paske polisye yo te gen pòs peyaj chen mechan pran pòs peyaj lan epi sa w tande a afwontman e ti papi a konn anpil bagay ti papi a konn anpil bagay ti papi a sanble yon konseye wi mezanmi. Antouka! E la vrèman se de dosye e lapolis li menm li sou yo, se de dosye ke lapolis ap trete. Donk rèst a savwar ki sa e fen an pral ye nan kad dosye sila. Antretan e. Baz bim nan nan Klèsin, te genyen atak ke bandi yo fè sou baz bim nan. Tout maten an, bonè, e te gen anpil detonasyon nan Klèsin apre lapolis fin kraze ra pye tè biznis papa chèf gang Chen Mechan. Jan m anonse l nan kòmansman emisyon an, mèchè konpatriyòt, Dosye imigrasyon nan peyi Etazini an, ebyen bagay sa bay anpil anpil enkyetid. Gen anpil zanmi k ap poze kesyon, gen anpil moun ki ta renmen konnen ki avni yo, e pa rapò avèk domèn daktivite yo, pa rapò avèk aktivite biznis ke y ap mennen Etazini. Donk, gen anpil anpil kesyon ki poze. Jodi an la, nou pral reponn, nou pral pataje ansanm avèk ou, non sèlman kesyon ki te poze, repons ki bay, konsènan moun ki ap fè Uber, moun ki ap fè Lyft, e moun ki ap fè travay sa yo nan peyi Etazini. E kisa kesyon an ye? E moun yo yo mande si kat travay yo ekspire men lisans yo pa ekspire eske yo ka kontinye fè Uber eske yo ka kontinye fè Lyft nan peyi Etazini e an atandan ke yo regularize statu yo. Ebyen repons ki bay ak kesyon sa konpatriyòt mwen yo ebyen pifò moun ki gen yon UAID gen yon kat SSN, Social Security Card, ki make sou li, e jan n ap gade la a, sa se foto kat la, li make Valid for work only with DHS authorization. Si kat SSN nan make sa, kisa sa vle di? Kat nimewo sekirite sosyal sa a valab epi li lye sèlman ak yon kat travay ki valid. Lè yon moun ap fè Uber, lè yon moun ap fè Lyft, nan fen ane fiskal li an, ebyen depi w fè plis pase 600 dola, kit li te Uber, Kit li te yon lòt konpayi, ebyen, yo dwe rapòte bay IRS, ebyen, kantite lajan ke ou fè, ok, pou yo di ke yo peye ou, e ou menm pou ka al fil taks, pou ka al ranpli e zafè taks ou. Donk, depi leta gentan okouran ke wap travay, e wap travay san otorizasyon, ebyen legalman la ou gentan tonbe anba kontravansyon. Ou gentan an kontravansyon avèk lajistis, lalwa amerikèn paske li entèdi pou travay san otorizasyon nan peyi Etazini. Ok ou se migran, fòk ou gen kat travay pou travay, donk si kat travay ou ekspire, Pèmi w pa ekspire, donk li pa posib, li pa, yo pa rekòmande pou al fè Uber, yo pa rekòmande pou al travay sou baz ke pèmi w pa ekspire men kat travay ou ekspire. La a se yon danje li ye pou ou, se yon malè pandye li ye pou ou. Donk, lòt konsèy ke spesyalis lan li menm li bay, li fè konnen, E legalman yo pa pèmèt pou yo fè sa. E pa bliye ke Homeland Security, DHS, avèk IRS ap travay ansanm. Kounye a, nan kad imigrasyon, gen yon bagay ki enpòtan w pa dwe bliye, se ke nenpòt enfraksyon ke w komèt, Li kapab koz DHS revoke privilèj ke w genyen sou stati. Yo ka vin refize apre pou yo ba ou yon kat travay e pou yo mete w legal. Donk, konsèy ke yo bay de manyè jeneral, ebyen yon moun ki twouve l nan yon sitiyasyon parèy kote ke kat travay oubyen prensipalman moun ki nan pwogram Biden ki rantre Etazini kote 25 avril ebyen e kòt travay ap ekspire pa gen anyen k ap valid, ebyen li pa rekòmande pou ta al travay apre 24 avril, travay pou ta al pran e machin ou al fè Uber etc lòske e kòt travay ou ekspire, a si pèmi ou pa ekspire. Donk nan jan de sitiyasyon sa yo mezanmi, li ekstrèmeman enpòtan pou nou swiv konsèy spesyalis yo pou nou pa plonje tèt nou nan plis pwoblèm, nan plis malè pandje e ke nou deja ye nan peyi Etazini. E nouvèl ki genyen jodi an la, e byen genyen e jij Edward Chen ki refize maten an demand DHS ki te mande l pou l leve blokaj li te mete e pou tps Venezyela a. DHS pa gen lòt chwa ke tann e kou dapèl tranche. Dat ekspirasyon benefisyè tps Venezuela pou kategori 2023 a retounen nan mwa oktòb 2026. Donk yo poko konnen, apati de desizyon kou dapèl ap pran an, eske yo ap mentni desizyon jij Edward Chen nan, pou kenbe ti pyès Venezyela a pou 2026? Èske Kou Dapèl ap envalide desizyon an pou mete l an favè administrasyon Trump lan? Donk, li enpòtan la a pou nou vrèman fokis e gen egalman kominote ayisyèn nan ki yo menm yo te fè, yo te gen dosye e semèn kap gen pou vini la ki pou pase devan jij nan kad dosye tps lan. Donk tout dosye sa yo ekstrèmeman enpòtan pou nou swiv kisa dewoulman yo pral ye, kisa issu yo pral ye pou nou konnen nou menm nan kominote ayisyèn nan kòman nou dwe pozisyone nou pa rapò avèk dosye sila yo. Avan tout ribrik D'invité aujourd'hui nou resevon Yvon Bonhomme ex DG de du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger Nou fè tout semèn nan nap pale de pwoblèm peyi a men se la yo ki gen yon bon pèspektiv sou Ayiti yo rar anpil e sak fè nap klotire semèn dentèvyou sa avèk Yvon Bonhomme li menm ki nan pati politik Parasol genyen de refleksyon ke l fè sur le devenir d'Haïti. Bonjou bonswa Yvon Bonhomme s on plezi ke n avè w.
Bon Peterson premye sou rezo sosyo sa devan l bon sa se ou menm wap chwazi mete l pou mwen pou oditè oditris ou yo e de tout lè fason Ayiti nan sitiyasyon la e sa nap viv la se pa lafen dayiti ni lafen di mond. E aprè tout refleksyon ke nou fè, e nou menm kòm moun ki fè politik aktiv pandan yon 3 deseni, si w pèmèt mwen, nou vin rann nou kont ke sa nan gen la kòm pwoblèm e kòm solisyon an idant syantifik e antre gimè teknolojik. E se paske nou trayi linivèsite, nou trayi le savwa syantifik E lè ou twouve w nan yon sitiyasyon, e byen si, eskize mwen, avan tou nou trayi sa yo rele le metafizism, le metaphysique. Donk lè w siti, lè w wè nan sitiyasyon kon sa, jou ou wè se lè ou konte, pa e, kapasite transandantal la li pa egziste ankò. Kapasite kòm si m ta di w pou nan yon sitiyasyon pou w di ke e, e ou ta pwodui dè zòm, e si w a gade la, si w a pale de jèn, les jeunes d'aujourd'hui. de metafizik ki ap di w se yon moun ki nan nuaj, ki nan lalin. E se trè pe, trè pe pwofesyonèl. E m ap ban m ensiste pou sa pou ou pase mwen avè w nou abitye pale kòm ou menm sitou kòm yon entèlektyèl. Se trè, trè, trè, wè m ensiste sou li, trè, trè, trè, trè pe entèlektyèl ayisyen ki konn sa rele yon, ki konn sa pale de, de, de, de, de sa yo ap rele.

san ke nou pa rann nou kont de sivilizasyon ke nou sanse di pwen de vi syantifik ou di mwens ke nou menm n ap entèprete chak jou, nou pa pral nan nivo pou di se an tèm de metafò, men se de bagay ke nou pa wè, ke nou pa kapab pwouve, nou menm nou pa t veki. A di ke nou pran, nou retire lam nan. Lam imòtèl, kounye a nou vin mete l dan le fizik e nou fè l fè youn nan dimansyon pa nou. San n pa rann nou kont de anyen, e se tout afè nòmal pou w ta nan sa ke w ye a. E si n pale de manyè, si n ap desann pou moun ki, pou les non-initiés du point de vue spirituel, la Bible parle de la spiritualité, Men, jounen jodi a, w ap pale de Jezi, de Dye ke nou n pwouve pa pwouve. N ap pale de Mè Teresa ke nou kapab pwouve. N ap pale de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture ke nou kapab pwouve. E si n ale dan le materialism, e nou te, kote nou ye la a, nou te genyen dotre sivilizasyon dè milenè. Je ne parle pas. 2 milenè jouk dè milenè. Si w ap monte de la Grès antik, avan menm la Grès antik, ap w ap vin gade menm etid piramid yo, etid de piramid, kòman nou fè gen yo. Avan yè nan jenerasyon pa m mwen avè w la, dife pran nan Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris se anviwon 900 zan pou n pa di anviwon 1000 an. Pèsòn pa gen etid, pa gen rezilta detid e enjenyè ou pa kòman l te fè konstwi. Non, Don Jodha vle pale ki sa avanyen la. E si n ap gade istwa pa nou antanke pèp, nou vin la l'ère de Nicolas Ovando an 1504. E ensi a pati de senkant an, anviwon in senkantèn dane pita, nou pral pratike e sa yo rele ke e trèt de griyè. Men malgre sa, nou pa fè yon ti rekil, nou di Kristòf Kolon pral dekouvri Ayiti an 1789, ke l pa viv, je ne me rappelle pas. Men lè w ranvle w pi lwen, fò n al fè yon ti avanse pi lwen,

Lè sa se pwogram sizyèm, senkyèm segondè. Yo di w la lil te te dirije pa senk kasik, lè senk kasika. Kounye a nou vin pran yon nonm ki sot lotbò a, yon bann sanzave parèy li, yo libere nan prizon li piye tout richès ki te sou lil la, nou di se li ki dekouvri lil la.

ki te gen yon sistèm gouvènans trè byen etabli, e sa dwe rete ke sa yo rele sistèm kasikale senk kasik, epi nou menm nou tonbe kò nou la nan lòbèy sa yo pote pote ba nou. Bon, Ivo Bonhomme. Donk lè n. Vas-y mon frère. Nou kapab fè, nou ta ka pakouri tout mond lan pou nou gade tèt nou jodi a la, l'histoire du monde, Gade tèt nou jodi a la kòm pèp kò pou n ta gade pwoblèm nou yo. Men gen yon bagay ke w di la ki ki epate anpil moun k ap gade nou, tande nou jodi a la nan kadre entèvyou sa a ki di tèt yo se fouti finalman pa gen espwa ankò paske ou di sa k ap pase la se pa lafen Dayiti kòm kòm pèp, kòm peyi, kòm eta men se lafen di mond Wap pale la de guerre ki genyen yo, de jan moun yo konprann tèt yo nan rapò ou genyen nan sosyete yo. Kisa ou vle di egzakteman? Eske se mond lan k pral peri literalman, jan yo di nan apokalips yo, oubyen se de evenman ki pral rive ki pral mete nou nan de sitiyasyon konplike sou planèt la?

Donk si w pral gade dimansyon limanite an swa, e si w ap gade gen yon bibliyotèk, la bibliothèque d'Alexandrie, nou sòm detantè oubyen e, m ap defann detantè, de defandè d'une bible e sèt bib ke, bib sa ke nou menm n ap defann nan, E sou ki sa l baze? Ou pral baze ke ou gen 13 kòmandman, non non ou gen, kòman, bon lè kòmandman biblik pa nou bon, men si ou pral chache konnen kòmandman ke w genyen yo, kòman ou fè genyen yo? Kounye a fòk ou pral remonte odela de sèt bib ki ba nou lafwa kretyèn ke nou ba nou an. Sa ke nou gen la a, kòman l soti? Alò, ou pral wè nan sur la théorie de 600 konbyen ti granmoun ki te reyini ansanm, lwa Lwi ki sa sa ki te ba nou yo. Men, ekoute, poukisa se Bib sa yo, les 600 Bibles, les 666 ke yo te ba nou? Mettenan, fò ou remoute pou w konprann byen yon otè pou al chache konn sa l te ekri a e la motivation de cet auteur. Pou sa se Bib sa yo, Jan 1, Jan 2, Pòl 3, Apôtre Pòl, Timothée 2, eksetera, eksetera, Levitik 14, pou Lansyen Testaman. E ou pral wè a un certain moment yo kousikite listwa e yo gen de rechèch ke w pral fè.

Le kò se, se, se pa pa vle di anyen. Sèke alò tout etè previzib. Donk nou nan yon dimansyon ke nou pa pratike e sa yo rele an grann pati dè milenè la le stoïcism. E se sèt absans de sa ki pral pèmèt ke ou gen yon kapasite pou Se yon pataj ant le materyèl, ant sa w kò w wè a avèk odela di materyèl. Wè, lòt la te di li menm li gen pwoblèm materyèl ki domine le mond, men depi lè a, nou wè ke se le materyèl ki o centre de tout sa n ap fè de nou menm. Dròl de koensidans, se pa le materyèl ki domine le mond, se pou les cupides et les insatiables. Paske materyèl ke w genyen an, c'est une invention.

Lekòl, lè sanksyon inivèsèl, lè san, pa, je ne veux pas dire lè sanksyon inivèsèl, lè sanksyon ke nou aksepte tradisyonèl yo, ki sa ke li di? Li ba nou de grad. An nou vle di lè konvan, padon, lè sanksyon konvansyonèl. Li di enfant 1, enfant 2, talapta, sizyèm segondè, mèsi,
grad, doktora. Deje bonòm si w pèmèt mwen rapidman, ou sot mansyone Lèzetazini la, e dwa de dwàn ke Donald Trump ap enpoze avèk yon seri de peyi, menm la Repiblik Dominikèn li mete 10 pousan, Abinader li menm li tire pye. Jodi a la, la bourse amerikèn li an chute libre, èske nan vizyon ke w genyen sou

Koman nou ka apreyande kesyon Donald Trump lan?
Alo? Wi, koman nou ka apreyande kesyon Donald Trump lan jodi a? Pou nou pwofite de momentum sa menm. La pozisyon de Donald Trump se bon pou Ayiti. Dan la mezi ou, ou sispann pwodui de kriptid. Ou sispann pwodui de moun ki di ke sa yo wè a, sa ki nan vant yo a se li ki ba yo jan pwovèb kabrit la ke li di l la. Paske sa k pase, a un sèten moman, si ou remoute o ventyèm syèkl, o ventyèm syèkl ou pral wè k se sa ke te konn pwodui kòm moun, e sa te pwodui kòm moun dan listwa de la diplomasi ayisyèn, ventyèm syèkl e diznevyèm syèkl, ke ou al pran batay ke nou te konn mennen avan men wè sa pandan ventyèm e disyetyèm syèk la ou pral twouve w nan yon sitiyasyon kote ke batay ki te konn genyen ozetazini kont lènwa se nou ayisyen ki te mennen batay sa yo se nou ki te di voye nou an pa vle ozetazini vle ba nou nou nou te konn di nou te genyen yon yon yon yon kapasite entènasyonal nou te konn gen dèz entèlektyèl itil